Sa vle di m ka ekri w nenpòt jan m vle. Genlè genlè Bondye ap tande priyè m wi.
Yo met ou alèz yo met ou alèz kounya jwenn nan mou ou fè twòp ou pa ou pa ou pa fò twòp. Non oh non moun nan metem alèz talè lè nou fin la m pral ekril.

Ki panse anpil.
Monchè m gen enpresyon kalezo genlè pou yon bagay ki pa fèl byen li sou.
Misye gon ti dlo nan vèl. Misye gon dlo gon dlo kokoye. Eske pou la premye fwa ou konnen ke m renmen w. Premye fwa wi m tande w di bagay sa wi. Aah milova wap plede wi. E ti video ki te lage lè. Youn nan show demi ex lèm te wèl lèm te di konsa m renmen w nan ou di pou premye fwa. Ah ok sa fè 2 fwa sa fè 2 fwa. Bagol ok Poukisa ou pa janm ekri pou pral prive. Komsi de fas a fas.
Bon se doming m ayiti men.

Mph Anba dil sa em fel santi sa Lem wè avel tou kou janm bal komsi janm janm janm janm ye avel Jan map bal love la li wè sa Alezo. Lova be bon kèk bagay nou pa ka pale la nou pap pale de sa yo. Antouka kalezo pa janm dim anyen menm ekri kalezo ap ekrim li timid map pale nan kòl video a kalezo li paka dim anyen kalezo pa janm dim anyen. Dlo plen bouch li.

E pa sèl ou k dim sa non, sa tounen yon repetisyon nan zorèy mwen detanzantan. Yo bon, m te kontan gen w nou, m pap tèlman rete non, pase ou fè m wont wi la. Yo ou pa di fanm nan anyen non menn. M pa fè w wont monchè oo, kòman m fè w wont nan. Ok, kalezo, pou n fini pou n met yon dènye chalè nan live la, just di nou ki gou je a te genyen, sa sèlman pou n ka ale. Di nou sa. Banm 3 li zanmim.
Kalezo banm di nou sa, di nou ki gou ji a te genyen. Monchè kitem trankil tande.
Yo boo mèsi anpil wi menn e nap nan pran kapital wi. Di pou yo retire tit sa fè nèg dlo bòbòt la e kalezo m rele. Mwen menm mwen menm map relew konsa nèg dlo bòbòt la. Si w pa vle relem kalezo ou mèt bay tino ogou balen di w a. Mwen menm map rele w map rele w nèg nouvo wout la. Kalezo nap wè kapital wi map moute e. Ok pa gen pwoblèm. Sa te fèm plezi anpil poum te ansanm avèk ou bby male paske m pa vle w rive sou lòt bagay avèm Milova bebe m renmen w anpil pa kache do sa m gen yon jaden pòm kap donnen anndan kèm.
Papay kounou ap dil. Oh bon fanm nan mte timid lèm te wè fanm nan e bagay ki pi di mete w sou pi gwo presyon ou pran e lè w renmen yon fanm lè fanm nan anfas ou bouch ou ap tranble wap swe e bagay ki bay remò anpil wi Al koute pitan pè la.
Ebyen banm ale tande. Anmyee ok mèsi anpil wi bro. Pa gen pwoblèm. Yo di moun mèsi anpil, mèsi anpil avèk chak grenn nan nou e ki te patisipe nan live la. E silvouplè just di m e kiyès pou m pran samdi. Kite yon ti kòmantè di m kiyès pou m pran samdi, samdi kiyès pou m pran. E m renmen, m renmen pati sa lè gen 2 moun nan ni ap koza e pou moun nan koza moun nan. M renmen pati sa anpil. E silvouplè di m kiyès pou m pran samdi. Kite yon ti kòmantè just di m kiyès pou m pran samdi m ka lanse m pa ka rete. Just di m kiyès nou ta renmen nan live la. samdi e map tann kòmantè pa nou silvouplè e rele ana non m pap rele ana m pap rele ana just dim kiyès